Mwad me pa gen lontan depi ke li ale. Men, mesye dam, a mon gran etonman, nou gentan preske nan mwatye mwad jwen an. Ebyen, la fami, jodi an nou prezan ansanm avèk videyo kote nou pral pale de sen, ki ap fete mesye dam an ap di 13 jwen an. Ebyen, mesye dam, ki di 13 jwen, di 15 jwen, di preske 20 jwen mesye dam. Ebyen nou ka di mwad jwen an li menm ki preske rive nan mitan, ebyen ki di rive nan mitan mesye dam se bat zye nou nap wè mwad jiyè li menm li rive sou nou. Ebyen la fami nou pral pase la, nou pral pale la jodi an mesye dam de sen ki ap fete 13 jwen an mesye dam kote li pap lòt sen ke Sent Antwàn de Padou. Ebyen mesye dam Sent Antwàn de Padou se sen ki ap fete nap di 13 jwen an. Avan nou rantre nan dosye konbinezon Pou Sent Antwàn de Padou, ann fon pale de sen sa. Kiyès Sent Antwàn de Padou ye li menm? Enben, mesye dam, nan legliz katolik yo, Sent Antwàn de Padou se yon gwo sen ke li ye. N ap di Sent Antwàn de Padou se youn nan sen ki pi popilè nan legliz katolik yo. Li fèt nan ane 1195, Lisbonne, nan peyi Pòtigal, epi nou ka di li te vin pèdi lavi li an 1231 nan vil Padwa, ann Itali. Non li te genyen lè li te fèt se te Fernando Martin de Boulos. Men istwa yo rakonte nou mesye dam ke li vin pran non Antoine nan mesye dam se lè li te vini frè nan lòd frè minò yo. Ebyen mesye dam se konsa li vin jwenn non Antoine nan epi yo tou vin ba li non Saint Antoine de Padoue mesye dam in fwa ke E nap di la fami li te fin pèdi lavi li. Ebyen mesye dam nou pral pale trè brèf de Sent Antwàn de Padwe mesye dam. Nap di Sent Antwàn li menm li soti nan yon fanmi ki rich, ki gen anpil byen, anpil kòb mesye dam. Men Sent Antwàn li menm li pat wè richès lan, li te wè viv pou Bondye, viv pou Jezi kote li te oblije. Abandone richès li yo mesye dam jis poul te ka al swiv Jezi. Li te vin tounen yon gran predikatè mesye dam sa vle di sa vle di li konn pale avèk anpil nap di pouvwa mesye dam e anpil despri lè ke li konn ap anonse bòn nouvèl la. Ebyen mesye dam yon fwa ke moun nan li menm nap di lap swiv Jezi ou byen lap swiv Bondye mesye dam li gen yon pouvwa li gen li gen yon fòs li gen yon kè kontan li gen yon anvi. pou l kontinye pataje bòn nouvèl la. Ebyen, lafanmi e moun ki te konn touche pa pawòl li yo, nou ka di moun ki te konn pran tan yo pou yo tande sa ke Sen Antwàn de Padwe li menm li gen pou l di yo, ebyen yo konn vrèman touche, n ap di mesyedam, de sa ke li konn di yo e yo konn gen ki konn ap tande pawòl la y ap kriye, gen ki konn tou chanje, nou ka di repanti nan menm moman an, gen mesyedam ki konn goumen a pran yon nòt de tan pou yo ka chanje mòd de vi yo te gen, mesyedam, paske. Sentantwàn de Padou, yn fwa ke lap pale nap di mesye dam bòn nouvèl lan, li fè yon fason pou li kaptew nan sa ke lap di an mesye dam, li fè yon fason poul wè kijan ou ka swiv li tou jan ke li te pran desizyon poul te swiv Bondye an. Ebyen mesye dam Sentantwàn se pa natirèlman konsa mesye dam yo deside relel Sent, se paske mesye dam depi nan vivan li te konn fè mirak, li te konn fè pakèt mirak, ebyen mesye dam nan mirak yo di li te konn fè yo di li te konn geri moun ki malad, li te konn pote sekou l tou avèk moun ki nan danje, ok, oswa li te konn ede moun ki pèdi espwa. Bon, kòmsi sa ka rive la, moun nan li pèdi espwa, li pa gen espwa ankò, oswa li pral mete fen nan lavi l, tout sa, ebyen, mesye dam, Sent Antwàn de Padwa, li konn ede moun sa yo pou yo pa fè move chwa, pou yo pa fè move bagay nan lavi yo, mesye dam, ebyen, Sent Antwàn, li menm, yo di, sa fè pati de mirak li konn fè yo, men mirak, mesye dam, ki te pi popilè. Yo di ke li te rive fè mesye dam, li konn parèt n ap di nan plizyè pozisyon an menm tan. Li ka ansanm avèk ou la nan vivan li, li ka ansanm avèk ou la, li ansanm avèk yon lòt moun nan menm moman, li ansanm avèk plizyè lòt moun nou ka di ki pa nan menm espas lan. Yon egzanp, ou Pòtoprens, li ansanm avèk ou Pòtoprens, li ansanm avèk yon lòt moun Leyogàn, li ansanm avèk yon lòt moun Gresye, Jakmèl. e ti gwav e nap di petyon vil li ansanm avèk plizyè lòt moun mesye dam nan menm moman ke li ansanm avèk ou ok e bon mesye dam yo di apre lanmò apre lanmò e sent antwàn de padou la fami apre lanmò l ebyen pandan kòl te kòmanse ap pouri ap ap e ap e sèch nan yon sans ebyen mesye dam nap yo di lang li te toujou rete menm jan li te a kòm si li te vivan Yo fè nou konnen se paske li te konn preche anpil verite e de bon nouvèl nan mesye dam ki fè lang li li menm li pa janm pouri, li pa janm sèch tout sa. E men mesye dam lang 132 Padoue te toujou rete fre tèlman li te konn mache. pataje bòn nouvèl lan. Ebyen mesye dam Sent Antwàn li menm gen anpil moun ki di se se patwon bagay ki pèdi yo sa vle di si gen yon moun ki gen yon bagay ki pèdi yon bagay ki chè a li menm wa leve sa l te ye a mesye dam yn fwa ke li priye Sent Antwàn avèk lafwa l ap rive jwenn sa l te rive pèdi a mesye dam e yo di Sent Antwàn li menm li fè plis ke sa li e li konn ede moun mesye dam ki pa gen espwa ditou. Ok moun ki e nap di mesye dam moun ki pedi kontrol yo, moun ki pa vreman kon ki jan pou yo viv, mesye dam moun ki pedi wout, ebe eh mesye dam Saint Antoine kon pote sipol ansanm avek moun sa yo. Ebe eh mesye dam fèt Saint Antoine se 13 jwen mesye dam, ebe eh se sa fè nou moute avek nap di. e boul Sent Antwàn mesye dam e nan anpil legliz espesyalman nan peyi tankou Itali, Brezil, Pòtigal an Ayiti e gen mès espesyal posesyon ak priyè pou onore Sen sa mesye dam yo konn fè nan tout peyi nou sot di yo la. Sent Antwàn ak pèp ayisyen mesye dam an Ayiti anpil moun gen devouman pou Sent Antwàn gen moun ki mete non Sen an sou pitit yo oswa yo bay Chaplè ke yo gen an, yo konn rele chib chaplè a Sent Antwàn tou sa. Ok, li vin tounen yon sen pou pèp la, paske pèp la renmen Sent Antwàn anpil, anpil mesye dam, paske li pa janm lage moun ki nan bezwen yo. E men mesye dam, rezon ki fè nou te, e ki fè moun yo renmen sen an pou konsa, se menm rezon nou te di e toutalè lan mesye dam, e ben se, se, se yon sen. ki toujou la pou ou, Sent Antwàn li menm se pa sèlman yon sen ki fè mirak, li se yon sen mesye dam, li se yon bon zanmi espirityèl, yon frè, yon modèl konfyans nan Bondye, lè ou pèdi wout, ok, lè ou pèdi wout, lè ou pèdi espwa ou, oubyen lè ou pèdi tèt ou, lè ou pa vreman gen kontwòl de sa w ap fè mesye dam, ebyen pa enkyete w, yon fwa ke ou rele Sent Antwàn ou priye l ansanm avèk, n ap di anpil. e konfyans, anpil kwayans avèk lafwa, mesye dam, ebe Sent Antwàn li menm, Sent Antwàn bò kote pal li menm, li pote sekoul bò kote ou, si tout fwa ou pa vreman nan po. Ebe mesye dam, se sa, se konsa Sent Antwàn li menm li te ye nan vivan l, pou jiskaske li mouri li toujou li menm jan an mesye dam, ebe nou ka di Sent Antwàn se youn nan Sen ki trè popilè, nap di pou mwa Jwen an, ebe la fami. E sak fè nou moute ansanm avèk li pou fanmi nou yo. Ebyen mesye dam jis avan ke nou kòmanse moute avèk dosye boul pou fanmi Saint Antoine yo mesye dam, nap mande fanmi ki ap gade video sa pa neglije lèse yon like pa anba video sa, abone avèk chèn nan mesye dam si ou nouvo oubyen si ou potko janm fè sa, pataje video sa avèk yon fanmi, yon zanmi mesye dam pou nou ka kontinye sipòte travay lan. Kontinye e nap di mesye dam pataje video nou yo avèk yon fanmi, yon zanmi. Epi nap mande fanmi an pou yo abone avèk chèn nan, abone kite yon like epi e sou nouvo nap di w on est une chaîne de probabilité kontinye sipòte travay la. Ebyen la fanmi boul nou pral jwenn dirèkteman la mesye dam nap di pou Saint Antoine de Padoue ki ap fete li menm jodi an la ki se 13 juin 2025 lan kòm premye boul mesye dam nap jwenn pou Sent Antwàn de Padwe mesye dam nap parèt la dirèkteman ansanm avèk nap di 56 65 24 42 epi 36 63 se konbinezon mesye dam ke nap jwenn pou Sent Antwàn de Padwe nan moman fèt pal nan nap pase nan liy kote nap jwenn kòm liy mesye dam se 67 68 epi 18 kontinye vire yo mesye dam jan ke nou souvan di sa.

665 Ebyen mesye dam se konsa nou di e Sent Antoine de Padoue li menm li rive moute ansanm avèk dosye konbinezon nan moman fèt pa l la. Pa bliye kontinye siveye boul se yo yon jou avan fèt yo, nan jou fèt yo e menm yon jou apre fèt yo mesye dam paske se toujou trè zenpòtan pou e fanmi an li menm kontinye frape. Se la a ke nou rive mete fen nan videyo pou jodi an pa neglije. Kontinye sipòte nou mesye dam avèk yon like, yon abone, yon pataj. Epi mesye dam si w nouvo n ap di w on est une chaîne de probabilité, aktive ti klòch lan mete l sou tout e nou pwomèt ou ou p ap regrèt paske gen anpil travay ki gen pou l vini. Kontinye sipòte nou mesye dam e se konsa Sent Antwàn de Padwe li menm li te rive moute ansanm avèk dosye konbinezon nan moman fèt pa l la mesye dam kontinye kwè, kontinye priye ansanm avèk lafwa paske si tu crois tu verras sitou pou Sent Antwàn de Padwe mesye dam rete focus, rete nan lapriyè, rete. Mandel sa ke ou gen bezwen an, ebyen se sa ke ou gen bezwen li menm lap rive pote pou ou. Pa mande mal pou pèsòn, si w nan lapèn priye l, si w pa vrèman konn sa ou ou ka fè nan moman difisil yo priye l, ebyen li menm lap la pou l kontinye sipòte ou. Se konsa mesye dam, nou te rive mete avèk tout boul Sent Antwàn nan moman fèt pa l la. Nap ba nou randevou ankò la fanmi trè byento pou yon lòt videyo.